Kòman pou pran foto oubyen videyo ki sou stati WhatsApp yon moun. Eske ou te konnen ou kapab telechaje foto oubyen videyo ki sou stati WhatsApp yon moun byen fasil epi byen rapid? Eske ou te konn sa? Si ou pat konn sa, Mwen pral moutre w. Si w la toujou, se paske w renmen videyo a. Si w renmen videyo a, ba videyo sa yon grenn like. Epi, pataje l pou plis moun kapab wè l. Kite grenn kòmantè pa w la esplike nou kòman travay sa li rive sou ou. Si w poko abòne, anba videyo a w ap wè yon bouton ki make sabòne. Ou kapab wè l make subscribe, li ka make nan lòt lang tou. Peze l epi aktive ti klòch la, retire l nan pèsonalize, mete l sou tout pou w kapab jwenn tout notifikasyon nou yo. Kòman pou pran foto. oubyen videyo sou stati WhatsApp kèlkeswa moun ou vle a. Pou w fè sa, premyèman ou pral telechaje aplikasyon sa ki rele Save Status. Ou pral telechaje l, lè w fin telechaje l, wap antre sou aplikasyon an mwen menm mwen telechajel deja mwen pral moutrew kòman pou fè sa e map kite lyen an pou ou nan deskripsyon videyo a map antre sou aplikasyon an men aplikasyon an m antre sou li ok nap fon ti tann. Pa bliye pou kapab jwenn tout videyo avèk foto yo sou aplikasyon an fòk ou al gade yo sou WhatsApp la avan. Ou al gade tout estati moun ki sou WhatsApp ou yo, lè ou fin gade yo tout ap monte sou aplikasyon an. Lè aplikasyon an parèt konsa, wap klike sou close. Epi kounya la wap chèche yon lang pou mete l menm map mete l nan fransè map klike la epi map klike la anlè a la sou bò dwat la epi map klike sou alo pou m bal aksè. Epi kounya la mwen rive nan entefas sa. Pa bliye gen moun ki gen plizyè whatsapp, plizyè kont whatsapp sou yon sèl telefòn. Mwen menm mwen gen plizyè kont whatsapp sou yon sèl telefòn nan. Mwen pral mete, si m ta vle mete l sou yon kont, m chwazi yon kont, m ap klike sou kote w wè gen, kote w wè ki genyen. 3 ti kare avèk ti sin plis la mimi la map klike la epi mal chwazi ou sou ki whatsapp map metel map metel sou whatsapp biznis mwen klike sou whatsapp biznis epi mwen klike sou seleksyone la wap wè tout foto sa yo wap gade la. Tout imaj sa yo se moun ki mete foto sou stati yo. Si m ta vle pran yon foto, si m ta vle pran youn nan foto sa yo, kisa m ap fè? M kapab pran plizyè, men si m ta vle pran youn, m ap annik klike dwèt mwen sou li konsa. Epi anba map wè yon kote ki make anrejistre, telechaje. Li pa anrejistre non se telechaje map wè yon kote ki make telechaje epi map klike sou li. Ok. Epi nomalman la li gentan sou galri telefòn mwen. Epi sim vle pou yon lòt map klike la, m avanse. Pa bliye ke aplikasyon sa li gen pub sou li chak bagay ou fè epi gon ti piblisite ki pase epi wap annik peze ti kwa sa ap epi pou voye piblisite ale wap tann yo toujou wap peze menm ti kwa anlè sa. Wap fon ti tann bgy. Wap annik peze ti kwa yo toujou pou voye piblisite yo ale. Ou konn koman pou voye piblisite yo ale se annik peze ti kwa yo. Chak tan piblisite yo fin pase wap wè gon ti kwa k parèt wap annik klike sou ti kwa yo pou voye pib yo ale. Paske aplikasyon sa li mache avèk pub. Ok ann fè yon bak si ou ta vle telechaje sa wap gade la wap annik al anba ou peze telechaje nap fè yon ti bak kounya nou pral li nan videyo kounya nap chanjel ou te wèl sou imaj la kounya nap voyel isi nan videyo kounya sa se moun ki mete videyo konprann sou stati yo mwen vle pran yon. Kisa ma fè ma annik klike dwèt mwen sou video a konsa ok epi mwen desann anba mwen klike sou telechaje. Ok Nòmalman mwen gentan pranl e sim li pou yon lòt ankò map fè menm jan an swit de swit swit de swit mwen pran lòt lòt videyo kòm mwen te toujou di nou se chak fwa wap fè yon bagay nouvo epi yo gen yon ti pib yo pase. Fè w tann pib la ap fin pase epi pou w klike sou ti kwa pou w voye pib la ale. Chak fwa w wè ti kwa a parèt, ou voye ou klike sou ti kwa pou w voye piblisite a ale. Paske se yon aplikasyon ki mache ak pib, se yon aplikasyon gratis li ye. Ok. Mwen espere ke nou konprann video a trè byen. Mèsi dèske nou te abòne, dèske nou te kòmante, nou te pataje. Mèsi dèske nou like. Pa bliye, si w pa t pataje video a, ede m pataje l pou plis moun kapab wè l. A la pwochèn pou yon lòt pi bèl video. Tchao!